Bonsoir pou nou tout, pa bliye ou sou Fanfan Prod ki la pou pote yon gwo pwen kap domine aktyalite a, nap fè yon gwo kout pye kote nou pral lakay nou, nan peyi nou, kote leta peyi nou toujou ap maltrete nou, nap wè kote yon fi li menm nan al fè paspò kote li menm li kole nan pase pa anlè mwen t wè. E sa vreman egzajere, nou gen son, nou gen imaj, nap fon kopi lakay vwazen an tou, e kote Gonzalo Castillo li menm li nan prizon e pa rapò e de jan yo konn pale e politisyen Ayiti yo mal. Sa nou fè Ayiti yo pa bon vre, men jodi a e nou vin wè sa kap pase e lakay vwazen an tou e sa vreman bèl, mwen m kontan, m pap baw manti, m kontan paske yo pale nou mal twòp. Nap wè jan yo menm yap antann yo men mwen t kwè sa vrèman enpòtan mwen t kwè pa gade sak fèt la la si gen jistis vre fò prezidan Luis Abinader ta sipoze al nan prizon paske e pou sa yo mete Gonzalo Castillo nan prizon an e Abinader li menm li gen kòb nan menl tou nap gen poun fon kout pye kote Nan Aguadauca, Las Americas, kote pèp dominiken an yo menm yo di yo bouke kont lavi chè moun yo tap manifeste jodi a ki se mèkredi 22 mars la yo tap manifeste devan laprès kote yo tap di yo bouke yo pa kapab ankò nou gen son nou gen imaj nou menm nou vini pou nou kapab devlope gwo pwen kap do mine aktyalite a ou menm ki patko abòne lap posib pou kapab abòne ak chanèl la Pataje l fè 10 15 moun lage l nan kèk gwoup whatsapp ak facebook pou n kapab mete chanèl sa pi wo kote l ta dwe rive a nap pran yon ti kout poz nap tounen. Jan nou te anonso li a nap wè kote li menm dam lan li menm al fè paspò li gen. anpil jou devan imigrasyon an li pa kapab pase e tout sa kap fèt se moun pa yo menm yap pase nan pòtal al fè paspò yo menm yo gen pil tan la gen pil jou la gen moun ki menm dòmi devan lari a menm paske yo pa ka fè paspò gen 15 22 jou la yo pa janm ka fè paspò epi yo gentan gen kòb depoze. anndan nan men moun konsène yo, kòb depoze yo, epi dam nan li menm li fè e fason pou li pa pase pa anlè, li kole nap wè kijan moun ap edel dekole, bout anlè a kole. Men nou wè ki kote leta peyi lage nou, leta peyi nou. Paske fò nou gentan wè pwoblèm lan se pa nan pèp la ye se pwoblèm leta li ye paske nap wè e kounya paspò moute. E gaz moute, kòb ap fèt, epi nou toujou nan menm pwoblèm nan, nou pa janm ka jwenn yon paspò, yon pyès ki enpòtan kòm Ayisyen. Mwen poko wè, fò yo peye, fè nou peye yon taks. Poukisa n ap pran tout mizè sa yo, tout imilyasyon sa yo? E m ap kite ou gade ti kal videyo sa a, ou menm enjoy ou, epi ou menm kite yon kòmantè e wa di E kijan sa fè w mal la paske ou menm se ayisyen mwen t kwè sa pa pote w byen ditou lè wap gade yon bagay konsa e kap pase nan peyi nou ou menm ki renmen peyi nou mwen t kwè e kite yon kòmantè e map kite w gade l nan yon minit epi nou menm nap tounen avèk yon lòt videyo kap domine pwen aktyalite a.

N ap tounen sou dezyèm kwen kap domine aktyalite a kote ke pèp Aguadauca, Las Americas nan Repiblik Dominikèn nan jodi a yo menm yo t ap konteste kont lavi chè kote yo paka avanse ankò kont gouvènman sa ki ap bay pwoblèm e mwen kwè gouvènman sa yo kòmanse bouke ansanm avèl paske depi se ayisyen mwen kwè w ap batay wap konbat mwen kwè fò yo fò nou jwenn jistis tou paske e menm pèp dominiken yo menm e yo gen pou yo leve kont ou pa rapò de sa wap fè k pa bon paske gouvènman sa k monte a depi lèl monte a tout bagay vin monte tout bagay vin chè e paske wap wè yo vin pran enstans la yon moun kap sot ayiti la depi w desann tyago Pa gen afè de di konswa pral pran bis jan w te konn pran l lontan san w pa gen papye ilegal. Ou pa gen machin k ap pote w. E sèl k ale menm tou l k ap pote w pou w kapab lage w kapital. Kounye a tout bagay yo nèt vin plis sere pou Ayisyen. Men Dominiken yo menm yo vin revòlte kont paske kont lavi chè e tout ti bagay monte lwil, tout bagay monte nèt. Jodi a yo te reeseye pran lapwè san pito ap fè vwa yo rive pi lwen kont gouvènman an, di yo bouke yo pa kapab ankò. Mwen kwè ou menm k ap swiv ansanm avè nou, mwen kwè l ap vrèman enpòtan ou menm pou w lage grenn kòmantè pa w la, pou w gade videyo sa a pou w wè kijan pèp dominiken yo menm yo t ap konteste devan lapwès Kont gouvènman, kont lavi chè. Nap wè idantifikasyon an ye la se Avalor kap Veye sou. Ki pat ko abone map swete ou lage lan 10 15 group pou ka avanse avek chanel sa mwen kwè San ou, nou menm, nou pap ka pwogrese, nou pap ka rive kote nou gen pou nou rive a. Lòt done pwen nou gen k ap domine aktyalite a se kote Gonzalo Castillo, e nou te di sa nan deskripsyon an deja nan videyo a, kote li menm li nan prizon pou l ap reponn ak kesyon lajistis. E mwen kwè gouvènman sa li menm, li gentan wè l ap pèdi. Gouvènman, li gentan wè l ap pèdi. Yo di, nèg sa yo ou wè li menm l ap met nan prizon an la a, E se moun ki ka barel nan eleksyon lap bat pu metel nan prizon. Men li gon bagay tou li pa konprann e sal fè a e kòb ou wè yap mande misye a la misye nan prizon la Abenadèl li menm li gen ladanl tou paske se 2 moun sa yo te bay kòb a lepòk kanpay eleksyon ki te fèt 2020 an. Nèg sa yo chak te gen yon kantite kòb nan men yo. Manda fini, mwen kwè, e kòb sa yo pa janm remèt, kredi pou Gonzalo Castillo ret nan prizon, fò Luis Arnel sa menm ta al nan prizon tou, fòl dakò pou l al nan prizon apre manda sa. Mwen kwè misye gen tou pil mino mannèv tou, si l te kapab tou li ta kou ta fè l deja tou pou li ta kapab Lionel Fernandez nan prizon tou, si l te kapab. Malerezman misye pa kapab men misye ap fè manèv pi lwen si kapab gen eleksyon an non kouve fe e jan nou wè ayisyen konn fèl la pou yo di e jan nou konn viv li lakay nou an fòm toujou ka dil konsa misye vle kreye yon fason konsa tou men e Gonzalo Castillo se yon moun ki te prezante e ki gen menl tranpe nan lanmò prezidan Jovenel lakay nou Se misye ki te bay avyon pou mèsenè yo te antre sendomeng ou mèt kwè moun sa yo se jistis jovenel moise kap rasinen paske li te di sa vrèman tout moun nèt ki te tranpe jovenel moise ap chache jistis li kèlkeswa kotel tonbe li tonbe li pa menm konnen depi ou te gintan gen non ou tranpe moun ou te gintan tranpe nan lanmò sa. Mwen kwè y gen bagay kap vin deyò. E nou gen pou nou tande plis bagay toujou nan jou kap vini yo paske bagay la pap ret konsa. Paske yon prezidan konsa lakay nou kap ban nou sèvis konsa, kap defann nou patou, sitou nan afè kanal la. Mwen kwè misye jwenn lanmò l nan stil sa a. E nou konnen tou e nou vin konprann tou se pa Sendomeng mèsenè yo pase. Gonzalo Castillo ki bay nèg yo avyon pou yo desann pi al fè zak malonèt sa a nan peyi nou. M wè t kwè jodi a la a Gonzalo li menm li nan prizon. M wè t kwè tout Ayisyen ta sipoze di bravo. Bravo menm ke sa k pwal diskite a li pa gen rapò avèk. lanmò prezidan Jovenel Moïse la men mwen kwè jistis la li menm lap soti kenpòt kote pou n kapab konnen e gon bagay ki paske lè yo baw espedisyon li menm li pap vin sou wout dwat pou di sa w te fè a paske lap fè yon moun pot chay ou kanmenm men prezidan Jovenel Moïse li menm e lap chache yon mwayen la a pou l kapab e mete nèg sa yo nan prizon li kapab pè li kapab fè di nèg sa yo moman eleksyon an pi kab jwenn pouvwa de nèf ankò. Men li pap fasil pou li paske misye gentan gen twòp moun ki kont li. Popilasyon dominikèn an li menm li kont gouvènman sa a paske se yon gouvènman ki bay plis pwoblèm, tout manje chè, lavi chè, pa gen anyen ki fasil, diskriminasyon paske lapolis, tigi, vòlè, tout ap bay moun pwoblèm nan lari a paske pa gen yon fason menm ou ka viv mye paske lakay nou nou pa gen sekirite lakay nou vrèman men si te gen yon posiblite nou tap viv pi byen tout lakay nou gen lavi chè tou nou tap viv pi byen lakay nou men sendomeng lan wap veye lapolis wap veye ti gele vle di menm gouvènman se yon gouvènman atoufè ki la kap vin plen pòch yo paske men fò yo fè moun abi menm pou kapab wè kijan bagay mwen t kwè M ap kite w wè videyo sa a kote Gonzalo Castillo li menm li ta pral prezante devan lajistis jodi a. Mwen kwè m ap kite ti bout videyo sa a pou m ap swiv. W ap kite kòmantè pa w, pataje l. Mwen kwè ou menm ou gen pwendvi pa w pou w ka bay. Mwen kwè chak moun ki vle fè nou rive pi lwen n ap di yon gwo kout chapo, yon gwo kout mèsi. Ki pa t ko fè sa deja, mwen kwè l ap posib. Group whatsapp. Facebook e pou kapab ede nou avanse chale chanèl sa li menm li jèn mwen kwè san ou menm li pap ka rive kote poun kapab atenn a objektif nou an e 100 mil abòne apre sa pou nou pran 500 apre sa pou nou pran yon milyon mwen kwè nou kòmanse nou jèn e tout bagay yo se sou kont popilasyon an mwen kwè nou la poun enfòme ou bon jan enfòmasyon e sou sa kap pase sitou e Ayiti kon lòt bò dlo mwen di w e babay a la pwochèn pou yon lòt videyo.